Prezidan FC Barcelone ki se Joan Laporta se li menm la pran desizyon final sou dosye transfè elye espanyòl Athletic Bilbao a ki se Nico Williams men chè zanmi nou pral pote pou detay sou dosye sa epi genyen prezidan liga a ki se Javier Tebas ki li menm la nan mikwo laprès se te fè eta de sitiyasyon ekonomik ekip FC Barcelone e sou kapasite yo tou pou yo kapab rekrite pandan ete sa men chè zanmi. Nou pral pote pou detay sou dosye sa. Epi gen jèn elye espanyòl FC Barcelona ki li menm nan mikwo laprès la fè yon gwo deklarasyon sou ekip Real de Madrid la mèchèzami. Nou pral pote pou detay sou dosye sa. Epi gen dirijan FC Barcelona yo ki yo menm fè konnen ak ajan de Joao yo nou vle pale de Cancelo ak Felix difikilte ki gen pou kapab Kenbe jwè sa yo pou sezon k ap vini an, nou pral pote pou detay sou dosye sa. Epi genyen dirijan FC Barcelone yo ki sanse yo menm la bay repons ak Véronique Rabiot ki se manman e ajan milye tèren fransè a ki se Adrien Rabiot ki li menm wè ke yo te ofri li ak dirijan FC Barcelone yo Nou pral pote pou detay sou dosye sa. Epi genyen jèn elye anglè a ki se byen sur gen Jayden Philogène ki li menm la wè ke vini l nan ekip FC Barcelone nan konplike pa rapò ak desizyon ke l pran pou avni li. Nou pral pote pou detay sou dosye sa ak anpil lòt dosye ankò atravè videyo sa. Instale ou konfòtableman, byenvini pou yon nouvo videyo sou chanèl pa w la byen sur. Bonjou bonswa tout entènot yo, mwen espere ke nou anfòm, se avèk anpil plezi nou rantre lakay ou pou videyo aktyalite sa sou ekip FC Barcelone nan, ou menm ki se se nouvo sou chèn sa, deja nou swete w byenvini sou chèn pa w la ki se Kenly Parle de Foot, e si w renmen sa kap fèt la mes chers amis, meyè mwayen ke w kapab ankouraje travay sa, se asire w ke w abòne ak chèn nan. e aktive klòch notifikasyon yo pou pa rate okennen nan pwochène videyo nou yo, kite on pous ble sètadi on jèm anba videyo sa, e pa ezite pataje videyo a nan antouraj ou pou pèmèt ke chèn sa kapab grandi. Nap demare videyo an ak ribrik paw la, ribrik ou renmen anpil la ki se ribrik salitasyon an, pou n salye dabò Rodmanache Saint Juste, Josias Louis, Bazil Noël Jeune, Jean Brière Cadet, Andy.

Simon Jean Rodney, Victorin Dieumet, Ernst Louis, e pou nou fini mes chers amis nou salye Lensby Cherilus, se ansanm de moun sa yo ki fè pati de ribrik salitasyon pou jodi a, ou menm ki poko tande nou mes chers amis pa ezite ale nan espas kòmantè lan ekri non w ak prenon w e kote w ap gade video sa e nap fè nou yon plezi pou nou kapab entegre w nan ribrik pa w la ribrik ou renmen anpil la ki se ribrik salitasyon. Nap demare enfòmasyon yo ak jounal Sport ki SC fè nou konnen la mes chers amis ke jèn milieu tèren Barça Athletic la ki se Alex Garrido se se li menm la pral rate pre-sezon an ak ekip AFC Barcelone. Jèn jwè lan ki li menm te blese an avril ki sot pase a la swa nan sezon 2023-2024 lan la e te wè ke li sanse te reprann konpetisyon Dispozisyon pandan playoffs asansyon pou dezyèm divizyon ak Barça Athletic wè ke li sanse te rechute blesu ke li sanse te pran nan pye goch li men chè zanmi wè ke li sanse pat gentan rekipere a tan pou ta patisipe nan pre-sezon ak ekip AFC Barcelone nan yon jèn jwè ki li menm wè ke li te trè talantye e wè ke sou Xavi Hernandez li te benefisye de kelke konvokasyon nan ekip AFC Barcelone nan wè ke nòmalman la mesye a ki. an li menm te wè ke dirijan FC Barcelone yo te prevwa fè l patisipe nan pre-sezon an ak ekip A FC Barcelone nan, wè ke li pral rate pre-sezon an la a pa rapò ak byen sur blese ke l sanse blese e pap rekipere a tan an mes chers amis, nou vle pale la de jèn milye tèren espanyòl la ki se Alex Garrido selon sa journal Sport fè nou konnen. Epi toujou selon sa jounal sport fè nou konnen mes chers amis genyen dirijan FC Barcelone yo ki yo menm la jwenn yon akò pou kapab pwolonje jèn atakan espanyòl 16 an ki se vreman Tony Fernandes. Jèn jwè la ki li menm pa gen lontan la depi ke li te monte anvi pou ke li kapab rete e pwolonje anndan ekip FC Barcelone nan, fè ke dirijan FC Barcelone yo san gwo difikilte, jwenn yon akò avèk jwè ki li menm te gen volonte pou l rete e pral pwolonje kontra li jiska 2027 avèk ekip FC Barcelone nan, wè ke jèn jwè la ki li menm se yon atakan e ki gen anpil talan, wè ke li pral a 16 an la siyen premye kontra pwofesyonèl li ak ekip FC Barcelone nan, yon jèn jwè ki li menm gen anpil avni e wè ke a 16 an la ke l deja vrèman fè pati de Barça U 18 lan men chè zami, wè ke dirijan FC Barcelone yo sanse mize sou talan e kapasite jwè lan e wè ke la yo diskite avèk li e trè rapidman jwenn yon akò pou l kapab pwolonje jiskan 2027 men chè zami, nou vle pale la de jèn atakan. Espanyòl la ki se Tony Fernandez, selon sa jounal Sport fè nou konnen. Epi toujou selon sa jounal Sport fè nou konnen men chè zanmi, gen kotch FC Barcelone nan ki se Hansi Flick ki li menm la deja chwazi 2 jwè ke li sanse pral konsève e mete an konpetisyon nan pòs aryè goch pou ekip FC Barcelone nan sezon kap vini la ki pa lòt ke vrèman

2 jwè ke kotch la sanse mize sou yo pou pòs lateral goch la pou sezon kap vini la, 2 jwè ki yo menm wè ke yo trè talantye e wè ke finalman la Barcelone kapab vreman jwenn posiblite poul tire pwofi de 2 jèn lateral goch ki yo menm trè enteresan e pral mete yo an konpetisyon, reste a savoir kiyès ki sanse ap titulaire sou lòt byen ke Alejandro Balde genyen anpil eksperyans wo nivo a paske deja Li jwe plis pase yon sezon edmi avèk ekip FC Barcelone nan kòm titulè gen men chèzanmi wè ke finalman la nan sezon ki sot pase a la li sanse pat jwe dezyèm pati sezon akoz blesu wè ke deja li pati avèk yon eksperyans nan wo nivo a plis ke Alex Val ki li menm se vre te nan chanpyona espanyòl lan men te nan yon ekip de segond zòn men tout menm te fè yon trè trè bèl prestasyon e wè ke Hansi Flick sanse li menm la pral mete 2 mesye sa yo an konkirans sou avèm pòs lateral goch la pou kapab tire le meyè de yo e wè ke nòmalman la li pral genyen pou l kapab an fonksyon de pèfòmans yo chwazi youn nan mesye sa yo pou pòs la kòm titulè e youn kòm ranplasan nou vle pale byen sur de Alejandro Balde ak Alex Val selon sa jounal sport fè nou konnen. Epi, selon sa jounal El Mundo Deportivo fè nou konnen men chè zanmi, milye tèren espanyòl la ki se Sergi Roberto sanse bay ak dirijan FC Barcelone yo la dat limit pou yo deside sou avni li, sinon l ap pase a autre chose. Jwè lan ki li menm wè ke kontra li sanse rive nan bout li ak Barça depi le 30 jen 2024 ki sot pase a la e ki wè ke jiskaprezan li poko ka renouvle yon kontra pou yon lane ki sanse te prèske garanti travay pou li avan vini Hansi Flick wè ke li bay dirijan FC Barcelone yo la limit 10 jiyè ki mine de rien se dat repriz antrenman yo pou ekip FC Barcelone nan pou ke dirijan yo kapab deside sou dosye li a sinon lap pase a autre chose e nan moman nap pale la mes chers amis li se yon jwè ke AS Roma, Inter de Milan ak Juventus de Turen, san konte 2 klub nan Premier League la ak nan Liga Espanyòl la ki sanse enterese ak jwè lan pou kapab gen sèvis li, wè ke li sanse fè yon kout presyon la ak dirijan FC Barcelone yo. Mwen panse ke Sergi Roberto sanse li menm pa bezwen tann le 10, li vrèman rive nan nivo la pou li ta kapab konprann ke li pa twò konte e enpòtan, sètadi li pa yon priyorite pou dirijan FC Barcelone yo sinon yon kontra yon lane yo sanse deja ta pa pèmèt ke li siyen l deja vu ke vrèman Xavi Hernandez te bay garanti sa e yo te sou wout pou fè l pwolonje si tout fwa ou remake ke kounya la avèk vini Hansi Flick ba yo ap trennen m panse ke nòmalman li deja di ou un pti peu kisa sitiyasyon an ye pou ou donk nòmalman mwen panse ke Sergio Roberto ta dwe depi kounya menm deside sou avni li paske m pa sur ke le 10 ke l bay FC Barcelona sa se ap respekte paske menm lè ke Barcelona ta gen nòmalman nan peryòd sa pou l ta ofisyalize oubyen pwolonje yon jwè mwen pa sur ke se Sergi Roberto ki ap priyorite a men pito 2 lòt jwè ke Barcelona nòmalman sa se mize sou yo pou sezon la anndan efektif la plis ke li sa se ta bay priyorite donk nòmalman mesye a sa se li menm Jandou la bay 10 jiyè ak dirijan FC Barcelona yo. kòm dat limit pou ke yo kapab deside sou avni li sinon lap pase a otre choz e tande pwopozisyon ke lòt klèb yo sanse ap fè pou li la a, nou vle pale la byen sur de milye tèren espanyòl la ki se Sergi Roberto selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi selon sa jounal Sport fè nou konnen mèche zanmi genyen nouvo kotch Fenerbahçe a ki pa lòt ke pòtugè a ki se Jose Mourinho ki li menm la swete genyen sèvis jèn atakan espanyòl FC Barcelone nan ki se Ansu Fati. Jèn jwè la ki nan moman nap pale la se li menm genyen Séville tou ki swete genyen sèvis li wè ke direktè spòtif ekip Fenerbahçe a se li menm diskite ak Deco e ajan jwè la ki se Jorge Mendes pou wè ki posibilite ki genyen pou jwè la se li menm ta rejwenn Jose Mourinho.

kute pou pèmèt ke jwè lan kapab rejwenn ekip Fenerbahçe a ak Deco wè ke nòmalman la yo vle genyen sèvis jwè lan nou vle pale la de byen sur atakan espanyòl la ki se Ansu Fati selon sa jounal Sport fè nou konnen. Epi selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen men chè zanmi gen staff medikal FC Barcelone ki sanse fè konnen la ke milye tèren espanyòl Spanyòl FC Barcelone nan ki se Gavi wè ke rekiperasyon li sanse vreman ap byen pase nan moman nap pale la. Jèn jwè lan ki li menm te viktim nan premyè pati sezon 2023-2024 ki sot pase a la de yon rupture ligaman kwaze jenou li wè ke li sanse deja trè avanse nan faz rekiperasyon li e menm si jwè lan sanse li menm riske pa kòmanse sezon ak Barça men medsen yo fè konnen ke Rekiperasyon Cesc vrèman ap byen pase la, yon jèn jwè ki li menm vrèman pote anpil foug, anpil raj, anpil grinta anndan vrèman ekip FC Barcelone nan lè ke li sanse prezan, yon jwè ki li menm gen anpil abataj tou sa di ke li kapab vrèman gen anpil souf pou fè makaj yo, wè ke nòmalman la mesye a sanse li menm

byen pase la. Nou vle pale la byen sur de vrèman milye de tèren espanyòl FC Barcelone nan ki se Gavi selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi toujou selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen men chè zanmi gen dirijan FC Barcelone yo ki yo menm la refize pwopozisyon ke Véronique Rabiot ki se manman e ajan milye de tèren fransè a ki se Adrien Rabiot sanse te fè ak dirijan FC Barcelone yo Pou jwè lan. Yon jwè ke vrèman aje li sanse vrèman te prezante li ak Barça kòm jwè ki sanse lib de tou kontra pandan vrèman mèkato sa la e fè konnen ak Barcelone ke depi ke yo prè pou ka bay jwè lan 8 milyon euro nèt pa sezon l ap siyen avèk ekip FC Barcelone nan, yon pwopozisyon ke dirijan Barça yo sanse yo menm refize la akoz salè sa ke yo estime ke jwè lan sanse li menm mande a. ki vrèman pa koresponn a nivo reyèl jwè w lan, wè ke nòmalman la, dirijan FC Barcelone yo sanse yo menm refize pwopozisyon an. Donk, mwen te klè nan dènye fwa ke n te pale de enfòmasyon sa a. Mwen estime ke vrèman manman jwè w lan te enpe ale fò sou pwopozisyon ke l sanse fè a la, paske mande 8 milyon ewo nèt pou vrèman salè pou Adrien Rabiot, Mwen panse ke se yon sòm ki ekstrèmeman wo, paske nòmalman gen lè Vinicius Junior ki yo menm nan vrèman 12, 13 milyon euro nè, Bellingham se nan menm prèske fouchèt sa tou, sou mande 8 milyon euro nè, mwen tap renmen konnen ki ecart de distance ki gen antre vrèman Adrien Rabiot E vrèman Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, mwen panse ke vrèman gen yon grand écart e kalite football ke jwè sa sanse ap pwodwi enteresan se vre, men de tout manyè li pa vo 8 milyon euro e mwen estime ke Barcelone pran la bonne desizyon sou dosye sa, le fait de vrèman pa vrèman bay swit ak pwopozisyon sa paske sa a lè ke Véronique Rabiot sa se li menm mande pou pitit li an men chèzanmi se yon salè ki li menm enòm e dirijan FC Barcelone yo sa se yo menm refize pwopozisyon ke yo sa se te fè pou jwè lan ki pou enfòmasyon nan moman n ap pale la twouve l lib de tou kontra nou vle pale la de milye tèren fransè a ki se Adrien Rabiot selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi, selon sa Fabrizio Romano fè nou konnen, mèche zanmi, gen transfè jèn elye anglè a ki se Jayden Philogene nan ekip FC Barcelone nan vin trè konplike pa rapò ak desizyon ke jwè lan sanse li menm pran nan dènye jou sa yo. Jwè lan ke dirijan FC Barcelone yo te fè yon òf pou li ak ekip Hull City a e tap tann ke li pran desizyon sou avni li, kwè ke pa rapò ak yon seri klèb anglè tankou Crystal Palace Ipswich Town ak Everton ki yo menm swete gen sèvis jwè lan wè ke li chwazi rete pito an Angletè olye ke l ta rejwenn Lespay e pli presizeman ekip FC Barcelone lan, sa ki vrèman konplike dosye a malgre volonte ke Barcelone te genyen pou te kapab rekrite jèn jwè lan e sesi le pli rapidman posib wè ke vrèman dosye a vin sanse konplike la a, yon jèn jwè ki vrèman trè talantye menm lè se te vrèman nan. dezyèm divizyon anglèz, men toudmenm gen pa mal de klèb anglè ki deja vrèman pozisyone yo sou jwè lan, prèv ki montre ke jwè lan genyen vrèman sètèn kalite e ke dirijan FC Barcelone yo, Jan Zoula te swete genyen sèvis li lè ke yo pwopoze la men chè zami ak ekip Hull City a yon prè avèk opsyon dacha obligatwa de 25 a 30 milyon ewo, wè ke nòmalman la yo sanse wè ke jwè lan

fè nou konnen. Epi, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen men chè zanmi, gen dirijan FC Barcelone yo ki yo menm la deja pale ak ajan 2 jwao pòtigè yo, nou vle pale la de Joao Cancelo ak Joao Felix sou difikilte ki genyen pou vreman kapab kenbe 2 jwè yo pou sezon kap vini la. 2 jwè sa yo ki yo menm la wè ke dabò gen pou Joao Felix genyen pa mal de lòt priyorite ki sanse bay pou vrèman kote ke l sanse te konn okipe a, kote ke deja Barcelone sanse vrèman pozisyone yo sou Nico Williams, nou pral vini avèk enfòmasyon sou sa tout a lè nan videyo a, e san konte vrèman de lòt jwè ki yo menm ap vin ranfòse koulwa sa tankou Ansu Fati wè ke genyen pa mal de konplikasyon. E anplis de sa, gen Atlético de Madrid ki li menm trè entranzijan nan negosyasyon yo, kote ke paralèlman gen Benfica ki li menm enterese ak jwè w lan, wè ke l konplike pou Félix. E pou Cancelo, gen Manchester City ki li menm se vann li swete vann Cancelo e vle jwenn 30 milyon euro pou li. Donk klèb respektif jwè yo pa swete rebay yo sou menm kondisyon sezon pase a. E tande sa byen men chè zanmi, gen Liga a tou ki li menm. refize fòmil Barça te ensanse limenm itilize pou te peye salè jwè sa yo sezon pase a la, sa ki konplike operasyon an pou 2 jwè sa yo malgre volonte klèb la genyen pou te pèmèt ke yo kontinye, men kanmenm ansanm 2 sitiyasyon sa yo ke n sot di la pèmèt ke vrèman misyon an anonse l trè difisil pou ke klèb la kapab. kenbe 2 jwè sa yo pa rapò ak ansann sa de sa m sot di w la yo, 2 klèb yo ki yo menm entranzijan, Liga ki li menm vrèman pa dakò jan fòmil de pay lan sanse te fèt, san konte vrèman 2 jwè yo ki yo menm riske pa ka rejwenn Barcelone nan menm kondisyon ke yo sanse te vini sezon pase a vu ke klèb yo sanse yo menm trè egzijan, nòmalman la wè ke dosye a sanse. konplike pou 2 jwè sa yo men chè zanmi, nou vle pale la de lateral pòtugè a ki se Joao Cancelo ak elye pòtugè a ki se Joao Felix selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Epi selon sa jounal Sport fè nou konnen men chè zanmi genyen jèn elye 16 an ki se Lamine Yamal ki li menm la fè 2 gwo deklarasyon nan mikwo laprès la sou vreman afinite l ak ekip FC Barcelone nan e menm pale tou de ekip Real de Madrid la. Jèn jwè la ki li menm jiska prezan ap fè de bèl prestasyon ak Lespay nan Euro a te twouve li nan milko laprès kote ke yo te poze l kestyon sa yo ke n ap site, ki vrèman nivo apatenans li sou 10 ak ekip FC Barcelone nan e jwè lan te deklare ke n ap site, nivo apatenans mwen pou Barcelone se 10. sou 10. E menm avan ke m te fè pati de jwòg ekip FC Barcelone nan, mwen te konn ale nan Camp Nou an e sa te anbale m e te fè ke mwen te toujou dèyè ekip FC Barcelone nan a 10 sou 10. Yo te mande l èske li fè pati de jwòg ki estime ke li p ap janm jwe pou ekip Real de Madrid lan, misye di wi pafètman paske vrèman mwen menm se nan Barcelone ke l ye. Donk wi mwen pap janm jwe pou ekip Real de Madrid la nan vi m mèchè zanmi, se te deklarasyon ke jwè Lens li menm te fè nan mikwo laprès mèchè zanmi, yon jwè ki jan n sot di w la se ap emèveye Euro a avèk Lespay, wè ke vreman demen si Dye ve y ap gen pou yo afwonte peyi òganizatè nan nan kad kar de final Euro 2024 la mèchè zanmi, yon jèn jwè ki jan n sot di w la deklare ke. Li fè pati de kategori de jwè ki pap janm jwe pou Real Madrid nan vi li. Donk nan deklarasyon mesye a li sanse vrèman bay yon bal pèdi la ak ekip Real de Madrid la ke li fè konnen li pap janm rejwenn li. Men chèzanmi nou vle pale la de jèn elye espanyòl FC Barcelone ki se Lamine Yamal ki li menm te deklare sa yo nan mikwo laprès e ke jounal Sport te rapòte nou. Epi nap anchene avèk ribrik pa ou la ki se ribrik kesyon repons la mèchè zami kote ke dabòg genyen Benson ki sòse poze nou kesyon sa ki kòmanse ke nap site Bonswa Kenly non pa m se Benson map koute w Repiblik Dominikèn silvouplè yon ti kesyon map poze w antre Neymar ak Luis Suarez kiyès nan 2 jwè sa yo ki genyen yon pi bon pasaj nan ekip FC Barcelone. Alòg, kestyon sa li kapab wè sou 2 ang mes chers amis. Dabòg, si n ta wè l sou ang ora medyatik oubyen sou enpak nan vrèman jwèt anndan ekip FC Barcelone nan, nòmalman Neymar pasaj li nan ekip FC Barcelone nan te vrèman pli pozitif ke Luis Suarez paske se yon jwè ki li menm te trè medyatik, se yon jwè ki vrèman te ramne moun nan stad. e se on jwè tou tout vrèman on seri de bèl mouvman li te konn ap fè yo nan ekip FC Barcelone nan san konte rezilta ke li te konn ap bay sou peryòd lan donk li te meyè ke Luis Suarez nan ang sa an tèm dora medyatik ou byen tou sou vrèman ansanb de enpak ke li te genyen sou peryòd ke li te la men si nou ta al gade sou vrèman statistik Tik yo men chèzami pou 2 jwè yo nòmalman nap wè ke statistik Luis Suarez yo se yo menm plis ke statistik Neymar yo paske nòmalman Luis Suarez li menm pase plis tan anndan ekip FC Barcelone nan donk nòmalman li gen yon pi bon statistik ke Neymar men an tèm de vrèman Ora medyatik an tèm de enpak foutbolistik, Neymar, malgre ke l fè mwens tan nan ekip FC Barcelone nan moman ke l te la, pa sa ji te pli enpaktan ke Luis Suarez. Men si nou pap konpare jwè yo epòk pou epòk, men pito sou pasaj yo nòmalman, pasaj Luis Suarez la, nap wè l pi reyisi an tèm de statistik. fantastik anndan ekip FC Barcelone nan Benson. Epi nap anchene avèk Elysée Alcimé ki li menm poze nou kesyon sa ki li menm kòmanse konsa, Bonswa DG Kenly, kòman ou ye frè pam, yon kesyon mwen gen pou ou, èske si yon ekip vann yon jwè epi ekip ki sanse li menm vrèmn siyen jwè lan èske l gen prim a la signature ke pou l sanse bay jwè lan? Rapidman nap di w prim a la signature lan li sanse vrèman varye an fonksyon de ora jwè w lan, an tèm de vreman kapasite jwè w lan pou mennen moun nan stad e kapasite marketing li, men tou li vreman toujou aplikab nan ka de jwè ki se rejwenn on ekip libreman. Donk sa se toujou on aspè ki toujou vreman teni kont de li sitou lè jwè w lan rejwenn ekip lan libreman li toujou swete jwenn on prim a la signature men nan ka de deal pa egzanp ki sanse fèt antre 2 ekip, li pa souvan evidan ke jwè lan sanse li menm jwenn on prim a la signature, mwayennan ke jwè lan se on jwè ki genyen yon gwo ora e ki pral rapòte on maksimòm an tèm de vizibilite, an tèm de piblisite, men chè zanmi, avèk klèb ki achte la, petèt la klèb lan sanse li menm ka sede nan negosyasyon yo. Men trè souvan, zafè prim a la sinyati lan se pou jwè ki rejwenn on ekip libreman li valab, Elysée Alcimé. Epi, swit a kestyon ke nou sanse te reponn yè sou zafè balon dò lan men chèzanmi, gen plizyè moun ki sanse vrèman ekri nou de kestyon sou vrèman kestyon sa a, e pami yo gen Jerry Brice ki sanse vrèman poze nou kestyon konsa e ke n ap site, Bonswa Kenly, silvouplè mwen gen on kestyon pou ou, Si Angletè pa chanpyon, Brezil elimine fas a Urugway, Lafrans pa chanpyon tou e se Espay ki chanpyon epi Lajantin chanpyon nan Kopa Amerika, kiyès kem estime kap Balon Dò? Rapidman nap di w ke vrèman konpetisyon sa yo pandan vrèman ete an la, yo se konpetisyon ki yo menm pral vin mete seriz sur le gato nan zafè Balon Dò lan, men si tout fwa senaryo yo sanse ta pase jan ke w vrèman endike l la, rapidman genyen posiblite pou yo toujou kontinye teni kont de ki enpak ke jwè la te genyen sou sezon an e de la etan mes chers amis nap onèt avèk nou batay lan ta pral antre Vinicius e Bellingham la paske 2 mesye sa yo vrèman te enpaktan nan sezon ekip Real de Madrid lan e sa pral depann tou de vrèman eliminasyon vrèman chak ekip yo e enpak chak jwè sa yo sa se yo menm fè nan ekip respektiv yo swa nan Ewo oubyen nan Kopa Amerika, m panse ke Balon Dò lan ta pral jwe antre 2 mesye sa yo pou sila yo ki yo menm toujou ap espere yon senaryo ki kapab pèmèt ke Lionel Andrés Messi pran Balon Dò a sezon sa, kite n di w ke nòmalman Messi dabò nan Kopa Amerika sa.

pèfòmans ekstraòdinè nan Copa America ki li menm tap la, e se si nan sezon regilye a, se avèk byen si Inter Miami ke lsa se te fè li, sa ki vrèman pa peze twòp pwa nan zafè balon dò lan, donk mwen panse ke nòmalman li ka trè difisil nan kad figi sa yo pou ke Messi ta kapab balon dò, mwen panse ke avèk kad figi ke Jerry Brice se li menm Vrèman ap prezante la. Kote ke Langletè se se pa chanpyon Brezil elimine fas a Urugwe nan kar de final la Frans pa chanpyon Lespay chanpyon e elimine vrèman o pasaj ekip Almand lan e Lajantin ta chanpyon mwen panse ke malgre sa balon dò lan kapab deside mes chers amis antre Bellingham e Vinicius paske mesye sa yo Andeyò de konpetisyon sa ki sanse ap jwe respektivman pou vrèman Bellingham se ewo a, pou Vinicius se Copa America, mesye yo sanse yo menm te fè yon gwo sezon avèk ekip Real de Madrid la donk mwen panse ke se yo menm kap gen posibilite pou kapab goumen antre yo pou Ballon d'Or lan Jerry Brice ensi ke tout lòt moun ki sanse te poze de kesyon ki similè ak kesyon sa. Epi nap fini rubrik lan avèk Linsby Cherilus ki sanse li menm poze nou kesyon sa ki kòmanse konsa, Frè pam sa fè katriyèm fwa mwen poze w kesyon sa koz ou potko janm reponn mwen donk ekskize m ankò frè du fait ke vrèman mwen pat janm gen posiblite pou m reponn ou donk erezman m ke map reponn ou jodi a. Ann kontinye ak lekti kesyon an ki se vrèman èske ou ka fè yon konparezon pou mwen antre Rodri e Sergio Busquets pou mwen silvouplè?

patisipe nan akselerasyon e nan temporizasyon jwèt Rodri sa se li menm vrèman gen yon solidite defansif ki enòm sètadi se yon jwè ki sa se kapab vrèman bay yon volim de je ki enteresan Rodri gen yon frap de bal ki siperyè avèk Sergio Busquets men an tèm de vizyon de je mwen panse ke jwè sa yo yo tou lè 2 yo egal e an tèm de vrèman palmarès kolektif. aktif, genyen Sergio Busquets ki ensanse li menm o desi de Rodri, men Rodri onètman nan moman an se yon referans nan pòs ke li sanse ap jwe pou moman an la, men pa bliye ke Sergio Busquets se yon lonjevite san parèy, se plis pase 16 an de karyè mes chers amis, nòmalman mesye a sanse li menm la genyen. pa mal de posiblite an tèm de twofe endividyèl e kolektif ke l pran, men si n ta ap gade kalite entrensèk de jwè yo, rapidman m ap di w, onètman nan foutbòl k ap jwe kounya la, m ap prefere gen yon Rodri ke m gen yon Sergio Busquets, byen ke Sergio Busquets nan nivo prime li, se te yon bagay ekstraòdinè, paske jwè sa te gen yon entelijans de jeu sitou lè ke l ap tante fè pressing yo, men tout menm nan foutbòl ke n genyen de no jou lan. Mwen ta prefere nòmalman Rodri sou Sergio Busquets san ke m pa retire kalite ke jwè sa genyen, chapo ba devan l byen sur nou vle pale de Sergio Busquets men mwen byen di ankò yn fwa pou moman an la mwen ta p chwazi pa rapò avèk foutbòl kap jwe sè dènye tan Rodri sou Sergio Busquets nan on ekip ke m sanse ap fòme ou menm ki nan espas kòmantè lan ou ka ba nou avi pa w sou kesyon sa mè chè zanmi e nap pran yon plezi pou n echanje avèk ou nan espas kòmantè lan e si ou gen yon kesyon ke ou swete poze pa ezite poze l nan espas kòmantè lan non sèlman nap reponn ou la e nap fè n yon plezi si kesyon an denterè jeneral pou n ramne l nan byen sur ribrik pa w la ki se ribrik kesyon repons. Epi, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen mèchè zanmi, gen prezidan liga ki se Javier Tebas ki li menm la pale ak laprès sou sitiyasyon ekip FC Barcelone nan ekonomikman pou ete sa la mèchè zanmi. Dirijan an ki li menm te nan mikwo jounal Mundo Deportivo wè ke li te deklare ke nap site, ane sa se ane ki pi fasil pami ane pase ke Barcelone se li menm t ap vekwi nan zafè mèkato a paske yo konnen sa yo dwe fè pou kapab rekrite yon jwè nan mèkato sa e san oubliye ke yo gen yon bèl travay ki vrèman fèt nan finans klèb sa paske 3 zan de sla salè Barça ototal te 650 milyon euro. e jodi an la li pase a 450 milyon euro swa 200 milyon euro an mwens donk klèb lan sou bòn vwa finansyèman pou l kapab sòti nan sitiyasyon ke li a e wè ke jodi an la li sanse vreman nan pi bon moman mèkato ke ane presedan yo e yo konnen kisa yo dwe fè nòmalman pou yo kapab rekrite jwè ke yo vle e sa ke yo sanse pa t konnen nan vreman ane ki sot pase yo donk mwen estime ke se yon klèb ki sanse vreman ap redrese finansyèman e ki sou yon bòn vwa, se te deklarasyon ke prezidan Liga a fè sou sitiyasyon FC Barcelone nan vrèman mèkato sa a, yon klèb ke l estime ki nòmalman sou bòn vwa finansyèman, selon sa ke l deklare avèk jounal Sport ki sanse rapòte nou pwopo prezidan Liga a. Epi, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen men chè zanmi, gen prezidan FC Barcelone nan ki se Joan Laporta ki li menm la, bay feu vert ak administrasyon FC Barcelone nan pou kapab peye kloz liberatwa elye espanyòl la ki se Nico Williams. Jèn jwè la ki li menm wè ke genyen anpil klub nan Premier League lan pami yo Chelsea ki li menm te swete genyen sèvis li wè ke li sanse te privileje pwojè FC Barcelone nan e tap tann an ke Barcelone pran desizyon sou dosye li an, ebyen genyen prezidan FC Barcelone an ki vreman jodi an la bay feu vert pou peye kloz liberatwa jwè lan ki pou rapèl te fikse pa dirijan Athletic Bilbao yo a 58 milyon euro. Donk a pati de feu vert sa nou kapab kòmanse nouri espwa ke vreman Barcelone riske kapab fè vini mesye a nou vle pale de elye esp. Panyòl lan ki se Nico Williams nan ekip FC Barcelone pou ete sa pa rapò avèk feu vert ke prezidans se bay pou peye kloz liberatwa jwè lan, selon sa jounal Mundo Deportivo fè nou konnen. Se la nou sise mete yon bout nan videyo a, nou te trè kontan ansanm avèk ou, nou espere ke w rete anfòm, rete an bòn sante se sa k pi enpòtan, men avan nou ale nou pap sispann di w sa mes chers amis, ou menm ki sanse nouvo sou chèn sa. Deja nou swete w byenvini sou chèn pa w la ki se Ekenly Parle de Foot e si w renmen sa k ap fèt la men chè zanmi, meyè mwayen ke w kapab ankouraje travay sa, se asire w ke w abòne ak chèn nan e aktive klòch notifikasyon yo pou w pa rate okenn nan pwochèn videyo nou yo, kite yon pous ble sètadi yon jèm anba videyo sa e pa ezite pataje videyo a nan antouraj ou pou pèmèt ke chèn sa kapab grandi. Kanta nou menm nou sanse info se yo konpani, pwochen randevou avèk nou se pou yon lòt videyo.